Se ke se se pwen ki enpòtan e Boubou l ap eseye fè kontak avèk Thélusma pou nou. Men antretan, pandan w ap anonse e manifestasyon ke e opozisyon an oubyen sektè altènatif la anonse pou demen, Gonayiv, epi pou vandredi, Pòtoprens, avèk kèk lòt e departeman oubyen kèk lòt zòn avwazina avwazinant yo. Donk, e nan peyi Lafrans tou, Carl Dieudonné Evans, demen si Dye ve, Gen yon joune de grèv ki anonse. Se pwofesyonèl yo ki anonse joune de grèv la. Pou ki rezon y ap mande yon refòm pou tout retrete? Ebyen nan peyi Lafrans, grèv sa ki anonse, avan n vini avèk Gonayiv la, grèv sa ki anonse a, Carl Dieudonné, Evens Nelson, lakoz anpil liy ayeryèn gen tan anile vòl yo. Genyen Easyjet ki gen tan anile vòl li pou demen si Dye ve. Dayè, France 24 fè konnen Sikilasyon an ap vrèman vrèman paralize nan peyi Lafrans pou ki rezon paske se yon tren sur 10 kap an march, yon tren sur 10 kap sikile. Donk pap genyen vrèman yon sikilasyon nan peyi Lafrans alò fas avèk grèv sa ki anonse se pwofesyonèl yo gen lekòl tou yo di 55 pou san lekòl ap fèmen pòt yo demen si Dye ve donk se yon dat istorik pandan Ayiti ap frape epi Lafrans bò kote pal a frape tou yon lòt kou yo bay Macron. Antouka, èske gon lye de konparezon? An Frans, lè w antre nan yon douch, gen dlo cho, gen dlo frèt. Minimòm vital nesesè la, moun yo genyen li. Se de moun sistèm sosyal yo jiskaprezan solid. Kontrèman ak Gonayiv ki se poutan katriyèm vil peyi Dayiti, Kote nan pwen dlo, nan pwen elektrisite, nan pwen sekirite, absans total sèvis de baz yo. Premye janvye, diskou endepandans, donk se dilere. E malerezman an Frans, si Ayisyen te jwenn le minimòm, bon si l te jwenn le kar.

pwovizyonèl yo. Alò nou menm, n ap reklame minimòm nan, manje nan vant. Ou nan refòm, ou nan refòm pou retrete, isit, yon moun ki fè vi l l ap travay, li gen 65 an, li gen 70 an, si l pa soti pou l al dèyè yon pen, li p ap jwenn ni, w ap pale refòm retrete, Jovenel Moïse nan yon diskou ou atravè yon diskou, se nan radyo yon seri de kontraktyèl ap aprann depi mwad septanm, yo atè e Jovenel Moïse pa tou fè bidjè pou dedomaje moun sa yo paske yo travay kanmenm li pa pale de sa li di w li pral konsidere dosye w sa vle di si w tonbe ou tonbe nèt. Ou tonbe w tonbe nèt.
N ap tounen sou sa. Wè yon atik de konparezon an Irak lòt jou an mwen de mwa pèp la pran lari premye minis lan bay demisyon l yo t ap egzije sa e o Liban. Apeprè yon mwa edmi pèp pran lari, premye minis lan bay demisyon l paske pèp la mande l sa. Ou sonje Evens, lòt kote n te ye a, lè w te fè dosye sa a sou kesyon Soudan, Omar El Bechir, mouvman fèt, enben lari mande pou l ale kòm prezidan k te la depi prèske ventan, misye rale kò l. Ann Aljeri, Abdelaziz Bouteflika, apeprè de mwa lari move, li bay demisyon l. E lòt jou la a menm, dans le sens contraire, an Bolivi, pèp pran lari, Evo Morales rale kò l. Ann Ayiti, A plizyè repriz, prèske 2 zan mouvman monte desann yo di yo pa vle Jovenel Moïse, avèk soutyen on franj sou plan lokal, notamman moun sektè prive, epi on bon apui nan sektè entènasyonal, Jovenel Moïse kore, menm si se de fason fiktiv popilasyon an konnen li menm li pa gen moun ki avèk li, li pa gen moun kòm prezidan nan peyi a. Ou imajine w nan on peyi, venteyinyèm syèk, Yon moun ap manifeste oubyen mobilize pou grangou. Men nou, nou, nou, nou, nou, nou dèyè anpil. Nou lwen men n pa pral twò lwen, ann rive. Chapo, chapo, anvan w kontinye Carl, chapo pou administrasyon Rose phtk a, paske n sonje te gen yon pwogram aba grangou, te gen yon ministè ekstrèm povrete ki koute nou ekstrèmeman darjan. Chapo pou lakominote entènasyonal, paske nou konnen gen anpil ONG ki fè debloke gwo lamama, gwo milyon. pou kapab ride konbat grangou an Ayiti epi kontrèman a rezilta yo nou tande se menm ong sa yo k ap sone sonèt dalarm kòmkwa lanse SOS pou mwa pi chita kòmkwa si pa gen entèvansyon oubyen lòt lajan k bay sou lajan k te bay deja yo ebyen Ayiti pral tonbe nan yon sitiyasyon mizèrere donk chapo a tout moun sa yo ki ta dwe bay eksplikasyon yo kenbe e lajan yo e eksplikasyon. 2 zè 23 en la nou preske o bò de la famine son bagay grav wi nou prale nan site endepandans sa avek Samuel Thelusma Samuel emisyon an se la ye ou konn tout e prezantatè yo deja di nou non ou nan Gonayiv site de lendepandans te gen mouvman ki te anonse notamman bò kote e fanatik yo daprè Jovenel Moise ou byen senpatizan phtk kòman sa ye esplike nou sa kap pase pou l enstan Samuel Thelusma.

Mesye Amzili, gwoup ki pwòch a Jovenel Moïse nan dans Tenten Endepandans la te òganize. Lè yo te rive sou dat, Radyo Zenith te prezan. Malgre te gen movè rega, malgre nou te sanse vle pran nan entimidasyon tou fason yo t ap gade nou lè n rive, paske pa bliye nou t al suiv tou sa k ap pase ann dans Tenten Endepandans la sou manifestasyon ke mesye opo, alò n di mesye ki pwòch pouvwa yo te lanse. Fò n di ke se, m ta di menm se yon wont nasyonal. Lè n di yon wout nasyonal ki kote gen anviwon yon trantèn de moun, m ta di yon vennsenk, vennsèt si n pa ka konte de moun ki pran lari Gonayiv jodi a pou di Jovenel Moïse y ap kore l. Donk se yon wont kanmenm. Donk mwen menm mwen te prezan. Lè m t ap rele pou m te bay titre a sou Zenith, m te wè gen anpil rega ki te fikse sou mwen lè m te parèt paske depi, m te tande de moun tou nan foul la ki t ap di se Zenith ki nan zòn nan. Men m t ap eseye fè kontak la pou n te ka rantre rapid pou n te ka bay flash la. Malgre nou pa t ka rantre, te gen spò, te gen lòt aktivite tou. Donk fò n di ke se yon manifestasyon ki dewoule, paske pa bliye depi yè ke mesye opozisyon yo menm yo te gen manifestasyon. Yo fè yon bagay yo di yo p ap soti jodi a pou ka evalye beton an. Yo te fè yon bagay politik tou. Paske yo te di si yo soti, si gwoup k ap apiye Jovenel Moïse yo pran lari epi yo menm tou yo pran lari, yo ka di yo pè, yo ka di yo gen zam ou sa soti. E sa k fè te gen yon kalm jodi a anndan Site Dlendepandans la, kote moun ki t ap soti pou Jovenel Moïse yo pa t gen, pa t ka di jodi a gen represyon, pa t ka di jodi a te gen moun ki soti a zam. Donk ou te wè se 2 moun ki te rete trè pasifik nan baz yo, te toujou ap soulve barikad yo. Men ekip Jovenel Moïse la te soti yon 27 moun, yon 26, yon 27 a trantèn moun donk ki te sou wout dat la, nou te gade ki te rantre nan riyèl Roland pou moun ki konn Gonayiv trè byen. Donk yon manifestasyon ki pa t fè resèt byen antandi Donk, m te di kanmenm son wont, paske lè pouvwa a, li menm pou l mete fòs li, pou l mete yon manifestasyon deyò nan yon site dendepandans, donk nou konnen gen mwayen ki bay tou pou mouvman sa a fèt, donk pou n wè se resèt sa ki bay. E menm jounalis ki te la a, menm moun tou ki te kanpe sou lari t ap gade, mande ki sa k ap pase. Donk pou prezidan ap mete yon manifestasyon deyò Gonayiv, epi pou se kantite moun sa yo ki deyò la donk fò n di w ke se yon manifestasyon ou ta ka pase lib nan lari a e men malgre te gen sekirite tou lapolis te devan lapolis te dèyè t ap sekirize manifestasyon an men ou menm ki sou moto w ta ka pase ale alèz paske pat gen moun prèske.
Ruth, Di nou non, m konnen an tèm de chif li kab ensinifyan, men apeprè lè n t ap pale a dakò vin gen tan k pase. Èske w gen yon ide de chif yo? Paske yo di m se yon veritab zòn ki te klèseme lè senpatizan pouvwa a t ap manifeste. Ou gen yon ide de chif yo, konbyen yo te ye? Ruth, Pwoblèm mwen menm mwen te genyen, fò m di w, se pandan mwen menm mwen t ap konte. te konte. M te m te pran san m pou m te konte e se pandan m ap konte a tou m te jwenn 2 moun ki t ap gade m Ok. on jan. Yo di se Zenith ki nan zòn nan, donk ou konnen depi nou rive, donk moun yo toujou ap gade w on jan. E mwen menm, sou si mwen menm mwen te wè e an tout verite, kèlkeswa jounalis, kèlkeswa l pa t jounalis Zenith, kèlkeswa l te sou kèlkeswa stasyon de radyo nan kapital la oubyen de korespondan, Y ap di w ke se yon manifestasyon ki pa t reyini moun, ki pa t gen plis de yon trantèn de moun ki te ladan l. Sa a, nou sètifye l, nou verifye l, nou sele l. Donk, paske mwen menm te fè sèm pou m te konte moun yo tou ki te nan manifestasyon an. Sa fè trant, twa dizèn. Non, m di twa dizèn, pa plis, ou di yon trantèn. Ok.
Anviwon trantèn anviwon trantèn de moun ki te nan lari a, mwen menm mwen te prezan e fòm di w ke Carl mwen te mache nan mitan manifestasyon an e moun yo te ka wè m mwen menm nan mitan bann nan m t ap mache malgre moun yo t ap gade m on jan mwen m te mache nan mitan bann nan e tout tan m ap mache m t ap konte tou. M te pran swen pou m te konte konbe moun ki genyen. Pa bliye, gen de manifestasyon rive ou ka fè yon evalyasyon, ou ka evalye pou di yon santèn, yon milye, etsetera. Men nan manifestasyon nou te ye maten an, m te ka kalkile konbyen moun ki te genyen. Donk nou te konte, nou te pran san pou nou konte. Telusma, alò pa rapò avèk manifestasyon ke opozisyon anonse pou demen, ki jan ou wè Gonayiv ye menm pou kouwè li la? Vwala. Fò n raple ke senatè Youri Latortue, nou apèn sot wè li ki rantre anndan site a, ki te nan komisarya Gonayiv, se lè sa n te rele la pou n te tou bay ti fi a, malerezman l gentan deplase, donk ki te ale tou nan pakè, pa bliye M pral wè genyen si n ka fè men kontak manda. avèk senatè a, ou mèt Alo? kontinye. Non, Ehe. nou pral fè kontak ak senatè a, ou mèt kontinye, rete l sou. Vwala. Te gen anviwon 20 manda ki desène, ladan yo te gen Marado, ki se chèf opozisyon an, an n di pou depatman Latibonit la, se lidè opozisyon an nan depatman an. Yo te lanse manda pou yo te arete misye. Ou konnen yo te debake nan yon radyo ki se yon radyo nan vil Gonayiv paske yo te panse se te la nan radyo l t ap fè emisyon. Donk mesye yo te debake, komisè Sera te debake avèk jij de pè, lapolis ki t al arete misye. Donk gen anpil lòt jèn gason tou nan Site Endepandans la ki pa dakò avèk jan Jovenel ap mennen peyi a, ki ap mande demisyon Jovenel. e komisè a lage manda pou yo mennen mesye sa yo vin devan komisè a di tou li menm li fè manda sa yo se nan lide pou l kapab poze mesye sa yo kesyon paske li te wè foto yo afiche ou konnen Anèl Belizè ki te rantre anndan site Lendepandans la li di piske mesye sa yo te afiche avèk Anèl donk fòk yo vin reponn kesyon paske di mesye sa yo Ebyen anpil moun ap gen pou reponn kesyon mwen gen foto

Pandan Anel Belizaire te nan Gonayiv, pou kisa tou yo pa arete Jovenel Moïse? Paske l te fè foto li menm tou avèk Anel Belizaire. Sa yo ki lanse. Donk, fò n.